Bonjou bonswa tout moun sa pral depan de lè wap tande nou se yon plezi pou n antre nan kay ou pou nou pote enfòmasyon pou n enfòme w ke de tout sa ki te pase pandan jounen an n ap raple w ke jodi a se 7 fevriye 2026 7 fevriye 2026 se yon jou ki make fen manda konsèy prezidansyèl tranzisyon an, yon konsèy ki te la depi 2024, yo te pwomèt pèp la sekirite, ke ap gen yon chanjman nan tèt peyi a, men yo kouri an di w ki pat gen anyen serye ki te regle. Enfòme w ke nou tou konsèy sa te akouche pa akò 3 avril la ki te akwoche 9 prezidan sa yo e ki te bay an dwa pou yo nome yon premye minis kòm chèf gouvènman. Yo te nome Garry Conille kòm premye minis ki te fè pwomès lap mete sekirite kay pa kay, katye pa katye, vil pa vil. Nan zòn sa yo, menm yon wout pa ta debloke. 9 moun sa yo ki pa ta santi yo konfòtab ak Garry Conille yo nan dat 11 novanm 2024 an, yo vin mete Aristin Didier Fils Aimé kòm chèf gouvènman. Tout kalite pwomès te fèt ni bò kote pa premye minis la, ni bò kote pa 9 manm KPT a, menm plis Zòn an vin detounen, teritwa pèdi, plis moun ap dòmi anba tant. N ap raple w ke tou chak yon manm nan manm KPT sa soti nan yon pati politik oubyen yon òganizasyon diferan. Nan yon bout tan, konsèy la te gen anpil chire pit antre yo, youn ap mete po fig an anba pye lòt. N ap raple ke w nan dènyè mwa pou konsèy la, nou ka di w kèlke semèn avan 7 fevriye, kote yo te fè yon konsèy, te gen yon reyinyon, te gen yon konsèy pou vote pou te revoke premye minis Aly Didier Fils-Aimé. Nan rankont sa a, te gen 5 manm ki te vote sou 9, a vle di kote Revokasyon an te rive pou l te about an, men ki pa t vrèman about paske pa t gen yon moun kòmsi kòdonatè konsèy la ki se Laurent Saincy ki te siyen tou nan pami 5 moun sa a, men ki pa t chwazi pibliye lis sa a bagay pou revoke premye minis la. nou gen Lesly Voltaire, nou gen Edgar Leblanc Félix-Saint, de moun sa yo, n ap suiv ki jan bagay yo ye, ki pa vrèman pote kole avèk Premye Minis Alexis Guy Phillipe, kote yo te òganize yon aktivite nan otèl Montana, kote y ap mande pou moun te vin poze pyès. Nou t ap suiv kòman e dewoulman aktivite sa a te ye nan Montana kote nou kòmsi nou te wè se pòs premye minis ak prezidan ki t ap ki ta nan likidasyon nan Montana. Se kòmsi se machandiz k ap rele nan mache Fò Bozòy. Montana vin tounen yon mache kote y ap vann pòs premye minis. Men ak tout sa, Kote blan an li menm manke pou entènasyonal la ki pa t dakò pou revokasyon premye minis lan, te gen anpil menas ki te fèt si ke gen revoke premye minis la gen nèg y ap koupe viza entènasyonal, y ap koupe viza yo, k ap gen sanksyon. Kote ke gen pwomès sa yon sanksyon ki fèt sou 2 manm KPT a, men yo pa janm mansyone kiyès yo ye ladan yo. Men n ap gade nan seremoni an jodi an ki te fèt, n ap wè kote gen moun ki chita, gen konseye prezidan tankou Lesly Voltè avèk Edga Leblanc Fils ki te nan seremoni an pou remèt Pòs sa a bay Premye Minis Alizé Nefi Zeme ke lese vòlte pat chita menm kote avèk lòt konseye prezidan yo, n ap gade menm nan foto ki fèt kote konseye yo kanpe devan ansanm avèk Premye Minis lan, n ap gade Lesly Voltè avèk Edgar Leblanc-Fissant ki kanpe jis dèyè yo pa kanpe devan, nou wè tout lòt konseye yo a jèn fre, nou menm li pat a jèn fre. Nan remake nou fè nan videyo yo tou sa k ap sikile, nou gade nou wè lis revòlte ki antre k ap bay lame avèk tout lòt moun ki pa bay lame avèk direktè polis nasyonal la ki se Jonas Vladimir Paraison. Nou pa konn poukisa, nou pa konn èske se menm mezantant yan ki gen ant li menm avèk premye minis la Ali Didié Fils-Aimé, si se menm mezantant sa a li genyen tou avèk DG pnh la, men nou te wè Lesy Voltaire k ap bay akolad. Lè n ap remake tou devan Vila Dakèy depi plizyè jou te gen plizyè blennde ki kanpe devan palè nasyonal si n ta fè yon kote te fè kout je nan zòn Channmas an Depi yè 6 fevriye a ki te vrèman ekipe avèk plizyè de blende, naprapi te gen 3 bato militè ameriken ki te parèt nan Avana lan ki te la nan demen gen moun ki di ke yo te wè ke te gen yon avyon militè ki te ateri nan ayopò entènasyonal Toussaint Louverture. Daprè nòt anbasad ameriken te fè, li te fè konnen ke militè sa yo la se pou bay sekirite pa rapò avèk 7 fevriye, men egzakteman eske se pou peyi a militè yo la pou bay sekirite, eske se pou Alis et Titie Fils-Aimé? Tout sa se kesyon k ap poze, nou pa konnen. Men nou la, nou pral fè yon rezime jounen an, kòman jounen 7 fevriye a te ye, kòman seremoni an te ye. Pasasyon pou bon oubyen tou menm ke l te la avèk Aly Didier Fils Aimé kounye a se li menm ki chèf gouvènman an sèlman li menm ki chèf se li k ap kòdone se li menm ki nan tèt peyi a se li k ap pran dè desizyon n ap pote ansanm an kòman sa te ye. Nou gen pou nou wè nan okazyon fen manda konsèy prezidansyèl tranzisyon an kòdonatè Eloi Sincere lanse yon apèl solanèl pou opoze e dyalòg nan yon kontèks ensètitid politik. Li plede pou yon akò nasyonal ki kapab estabilize peyi a yon fason dirab. Li ensiste sou ijans pou fè Ayiti soti nan kriz ak konfli pèmanan. Li afime yon konsansis antre fòs viv nasyon an e ankouraje tout Premye minis la pran tout dispozisyon nesesè pou kontinye dyalòg politik la nan trankilite ak respè. Pi lwen, kòdonatè KPT a mande tout aktè politik yo pou yo obsève yon trèv yon fason pou ankouraje rechèch, nesesite yon akò politik solid ak yon pat gouvènans pou tabli règ klè, yon pataj responsabilite ki garanti fonksyònman nòmal nan Leta a kèlkeswa pouvwa an plas la. Yon lòt bò, Lwa Sencyr fè lwanj pou kòlègkapite yo, kolaborasyon yo pandan yon peryòd li dekri ki te difisil pou peyi a. Li esprime rekonesans Ayiti bay kominote entènasyonal la pou sipò li an tèm de sekirite ak estabilite, pandan li raple enpòtans respè souverènte nasyonal la. Lwa Sensi yo voye yon mesaj bay sektè prive a, li mete aksan sou wòl li nan kreye travay ak richès, men pou jis kounye a nou pa konnen travay sa yo ke lwa Sensi di ke li kreye a ki kote yo ye, nou pa konn kiyès ki jwenn yo, si se fanmi yo, si se pwòch yo. Nou gen Smith Augustin li menm ki lage pye la depi yè ki kite peyi a kote nou wè gen foto kap fè layin sou rezo sosyo a kote li nan elikoptè gen moun ki di li pati l ale Sendomeng men nou pa konnen ojis. Smith Augustin pat prezan nan seremoni an, li menm li te fè yon mesaj a adrès Anarasyon nan yon pòs an li pibliye. Smith Augustin remèsye pèp ayisyen an pou konfyans li te plase. pandan 22 mwa pandan tranzisyon an, li te konsidere ka pwosesis sa a kounye a antre nan yon nouvo faz make pa yon rekonsantre nan kondui politik alantou biwo premye minis la, se konsa baton an te pase bay premye minis Alexandre Didier Fils-Aimé, kounye a responsab pou dirije pwosesis tranzisyon an ak inisye dyalòg nasyonal espere pa gwo seksyon nan sosyete a. Nan mesaj la, ansyen konseye a endike ke li te kite fonksyon li san amni pandan y ap esprime enkyetid li sou sitiyasyon an jeneral nan peyi a, sitou sou nivo sekirite ak sosyal la. Li anonse li retounen nan aktivite li kòm yon pwofesè rechèch ak aktiviste dwa moun, kidonk renouvle yon angajman ki di li vle pouswiv dèyè tèren pouvwa egzekitif la. Touswit aprè seremoni sa, nou gen Premye Minis la Letitie Fils-Aimé ki te òganize yon premye konsèy dè minis li. Nan konsèy dè minis sa, nou gen ekonomis Chris Alfred Metellus sa ki revoke nan pòs li kòm minis ekonomi ak finans la. Desizyon sa pran pandan premye konsèy minis la ki te fèt pa premye minis Alex Didier Fils-Aimé aprè fen manda konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Desizyon sa nan pozisyon pa ansyen konseye prezidan Leslie Voltaire et Gary Blanfils, Smith Augustin Louis Gérald Gilles ak Fritz Alfond Jean, Alfred Fils Métellus, pa fè pati gouvènans sa a ankò. Premye minis la, Premye mezi konsèy minis sa yo adopte kounye a ki gen toutan pouvwa egzekitif la apre disolisyon ofisyèl konseye prezidansyèl tranzisyon an ki te dewoule samdi 7 fevriye 2026 la kounye a, nou gen premye minis Ayisyen Didier Fils-Aimé se li menm ki minis ekonomi ak finans pa enterimè. Pandan y ap tann nominasyon yon nouvo responsab nan tèt ministè ekonomi ak finans la. Nan fen rankont ak minis sa, chèf gouvènman prevwa adrese l ak nasyon an diskou a prevwa yon moman kle nan tranzisyon aktyèl la ki make sa Konsantrasyon pouvwa egzekitif la an konplè nan men premye minis la dapwè plizyè obsèvatè. Dapwè yon kominike ki te pibliye sou paj ofisyèl primati adrès premye minis la pou nasyon an apwè fen manda KPT a nan jounen 7 fevriye sa a ki chaje ak gwo senbòl ki make yon pwen fondamantal nan lòd konstitisyonèl Ayiti. Premye Minis la Repiblik la, Mesye Alysan Didier Fils-Aimé, te adrese la solanèlman ak nasyon an apre fen manda Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, nan yon mesaj ki chaje gravite, san responsablite ak respè pou Leta. Chèf gouvènman an te raple ke 7 fevriye se yon dat ki senbolize kontinyite repibliken an, souverènte pèp la ak volonte fèm pèp ayisyen an pou viv lib, an sekirite ak nan diyite. Premye minis la te salye efò sakrifis manm KPT yo pandan prèske 2 lane ki te makònen ak gwo konpleksite l pandan li rekonèt tranzisyon an poko rive nan bout li, sitou akoz ensekirite k ap kontinye ak enposiblite pou n te òganize eleksyon yo nan dat ki te prevwa yo. Fas ak reyalite sa a, li te afime ke fèmantè ke Repiblik la p ap sede ni devan dekourajman ni devan divizyon. Misyon tranzisyon an rete klè e li chanje, retabli sekirite, òganize eleksyon lib, enklizib ak demokratik epi remèt pouvwa bay dirijan pèp la chwazi lib e libè. Chèf gouvènman an te reyafime tou angajman total Leta nan batay kont ensekirite, gang ame yo ak tout konplis yo pral resuiv San pran souf, Polis Nasyonal Dayiti ak Fòs Lame Dayiti pral aji kòm abitrè, kowòdinasyon ak kontinite jiskaske Leta a pran nan kontwole total teritwa nasyonal la epi lapè retounen nan tout fanmi yo. Konsyan sou dimansyon soufrans sosyal la, Premye Minis la te anonse aplikasyon imedya yon plan imanitè ijan ki vize pote asistans alimantè, swen sante ak abri bay popilasyon an ak bay popilasyon ki pi vilnerab yo pandan li te soulinye ke sekirite ak diyite dwe mache men nan men. Nan yon apèl fò pou inite nasyonal la, li te envite tou fòs viv peyi a, pati politik yo, sosyete sivil, sektè prive, responsab relijye yo, atis, jèn, yo fanmi yo prezan peyizan yo sektè popilè ak dyaspora pou yo depase divizyon yo epi rasanble yon bò kote yon paka repibliken ki chita sou baz solid sekirite eleksyon redresman ekonomik li ta pa li te Adrese l tou ak kominote entènasyonal la, Premye Minis la te esprime rekonesans a pèp ayisyen an pou soutyen ki deja bay, pandan li lanse yon apèl pou yon angajman ki pi solid, pi kòdinasyon ak dirab an favè estabilite peyi a ak detay kont gang ame yo. Nan yon angajman solanèl li pran devan nasyon an, chèf gouvènman an te asire l ap mennen etap desiziv sa a ak verite, kouraj, fèmte kont latèrè epi ak imanis devan soufrans pèp la. pandan li raple ke Leta ap rete enpasyal kòm enstitisyon ki la pou garanti libète, jistis ak transparans nan pwosesi elektoral la. Pou fini, Premye Minis la tou te lanse yon apèl pou konfyans, kouraj ak vijilans sitwayen pandan li te afime ke yon pèp an ki ini pa janm ka pèdi chemen li e ke Ayiti ap leve kanpe ankò grasa ak inite san devwa ak responsabilite kolektif la. Rasanbleman an vle Leta reprann plas li. Lavi dwe reprann Ayiti. Sa se deklarasyon Premye Minis Alice Didier Fils-Aimé nan adrès a la nasyon li te fè. Toujou pandan jounen an nou gen polis nasyonal la ki reprann an kontwòl komisari kafou ayopò. Nou gen komisari sa a ki te kraze pa manm kowalisyon viv ansanm an depi mwa de mas 2024 an. Nou gen seremoni repriz an ki te pran tan. pou ki okipe jiridiksyon sa a. Se a yon okazyon komisè gouvènman divizyonè Jakadèr reyafime detèminasyon l pnh la ranfòse prezans li, retabli sekirite nan zòn yo efekti nan zòn an ki okipe pa manm kowalisyon Viv Ansanm yo. Ke li 1 Jakadè Jean Pierre ki se 1 komisè divizyonè Pou lwès a 1, li di tou menm jan ke yo rekipere komisari kafou ayopò a se konsa tou yo pral fè pou sou komisari an mache salomon ki okipe pa manm gang viv ansanm yo. Toujou pandan jounen 7 fevriye a, gwo trajedi nan Okap, nou gen aksidan nan Okap samdi 7 fevriye 2026 la, Junior Jean ki gen 33 lane mouri li frape pa yon kamyon ponpye, daprè temwen ki prezan sou plas yo rapòte ke jwenn nan tèt li anba wou machin nan. Junior Jean se papa 2 pitit ki rive pèdi lavi l pandan jounen an. Lòt enfòmasyon ke nou genyen, nou aprann tou gen yon ti avyon imanite ki vole ant Jeremi a Okay disparèt jedi 5 fevriye 2026 la, san otorite yo pa bay enfòmasyon ofisyèl sou li. Avyon sa ki anrejistre sou 1 nan 31 16 an ki arive sou 1 an 316 an pa enfan e ki te pati kon ki fè pati konpayi Agatha Flyer ki soti nan peyi Etazini li te fè 1 relijyèman vol imanitè nan depatman Grand san transpòte pakè ak èd imanitè fas a disparisyon avyon an otorite ayewopò ayisyen an Nan kòdinasyon ak otorite ameriken yo mobilize yon elikoptè vandredi sa pou yo lokalize avyon an epi klarifye sikonstans ensidan sa, selon enfòmasyon rapòte pa Jacqueline Archard jounal sa Miami Herald, avyon an kraze nan depatman Grandans nan komin Beaumont. Avi de rechèch an kont ansyen depite Anela Belizaire li denonse l kòm entimidasyon politik. Li di li dispoze pou l parèt devan dcpj. Ansyen palmantè a raple angajman li anvè popilasyon majisnalize yo e li rejte nenpòt akizasyon pwosimite ak moun ki sou pouvwa a menm pou yon kontra ki konsidere l kòm Ensifiant. Belizè kwè pèsekisyon politik la pa janm rann li posib pou rezoud pwoblèm majorite a yon fason dirab, li konsidere se yon wont ke peyi a fè 40 depi rejim Divalye a te tonbe, ansyen depite a. lonje dwèt sou sa li rele elit politik yo, laklas dominant ekonomik ki responsab malè Ayiti. Nou genyen tou asosyasyon pwofesyonèl majistra ki esprime enkyetid yo apre kidnapping jij Frédéric Bnh nan yon kominike ki pibliye 6 fevriye 2026 an, òganizasyon an kondane zak sa ak tout fòs li mande pou yo libere majistra imedya. Ensekirite kontinye ap poze lou sou sistèm jidisyè ayisyen an jij Jean. Frederica Bernard Jean ki te plase nan tribinal apèl Pòtoprens la, te kidnape jedi 4 fevriye 2026 la, daprè enfòmasyon asosyasyon pwofesyonèl majistra yo kominike. Nan nòt li a, APN denonse sa li dekri kòm yon atak grav Sispann nan enstitisyon jidisyè a e li evite l sou fonksyon majistra yo ap angrandi anri sa a k ap. Òganizasyon an kwè kidnapina sa a se yon menas endirèk pou eta lalwa ak fonksyonman nòmal jistis nan peyi Dayiti. Asosyasyon an mande otorite konpetan yo pou yo pran san pèdi tan Mezi konkrè pou ranfòse sekirite jij yo ak tout aktè nan sistèm jidisyè a. Pi lwen, yo mande yo soulinye nesesite pou kreye yon anviwònman an sekirite ki pèmèt majistra yo akonpli misyon yo san entimidasyon oswa san pè pou lavi yo. Se tout pwen sa yo ke nou genyen ki te fè Laina pou jounen an. Pou rezime sa a nou te gen avèk ou zanmi ou Anfal Alexandre ki t ap fè rezime tout sa ki te pase pandan jounen 7 fevriye 2026 la. N ap toujou mande w toujou rete konekte avèk AMB, Radyo Mobile, abòne, kòmante, like pou n ka toujou rete. jwenn an tout an dènye enfòmasyon yo mèsi paskew tap tande nou a la pwochèn.